Zanmi e sipòtè Akoutpro yo, kòman nou ye? Se zanmi nou Akoulpro ki antre lakay nou avèk yon nouvo videyo. E videyo jodi a li trè eksite pou nou genyen, pou nou gade e pou nou koute tou. E li gen pou tit, Kòman pirifye ak retire toksik nan san nou natirèlman. Jis avan ke mwen kòmanse videyo a, m ap pran ti tan pou mwen di ou mèsi. Mèsi pou dèske ou abòne e dèske ou pataje videyo a a tout moun ki sou kontak ou. E konsa, tout moun sa yo tou, yo va arive jwenn enfòmasyon yo e mande yo pou ke yo menm tou yo pataje Abòne e pataje vide an chanèl la e videyo yo a tout moun ki sou kontak yo. Jis avan ke nou kòmanse videyo a, n ap pran yon ti break tou piti konsa ke nou va kòmanse videyo a. Rete branche, n ap tounen. Koulye a, nou tounen pou n kòmanse videyo a e m ap di w mèsi dèske ou te rete konekte. Kòm mwen di deja tit videyo a Kòman pirifye ak retire toksik nan san nou natirèlman. Eske nou pa janm tande doktè di ke san nou bezwen netwaye? Sinon nou kapab gen anpil lòt maladi ki vini avèk sa. Sa kapab fè swa avèk medikaman, Li kapab fè tou avèk yon pwosedi chirijikal, tou kòm tou li kapab fè avèk de bagay ke nou ka pran, kapab pran natirèlman. Alò si ke nou, mwen entèlijan menm jan avèk nou, m ta prefere chwazi bagay ki ou kapab itilize natirèlman yo. e se sa fè ke mwen vini avèk videyo sa pou mwen pataje yo avèk nou. Gen anpil benefis lè nou pirifye ak retire toksik nan san nou. Kòm li redwi chans pou nou fè kansè, li amelyore immune system nou, pou ke toksi yo kapab soti nan san nan kò nou. Li netwaye ak pirifye san nou pou ke po kò nou kapab vini plis yon eleman ki kapab retire toksik nan kò nou. E li stimile livè nou pou ke li fonksyone pi byen Nou konnen fwa nou, kidonk livè a, se li menm ki pirifye tout san yo avan ke yo sikile nan kò nou. Dèke, dèske livè nou netwaye, pa gen oken obstak, li kapab fè travay li pli byen, e li pèmèt tou ke san nou sikile pi byen nan kò nou e pote san ki gen oksijèn ladan l. E konsa ke nou konnen kò nou bezwen anpil oksijèn e lè nou gen yon san ki pote oksijèn nan kò nou se sètènman ke y ap fè travay li pi byen e li retire toksik tou ki nan san nou e ki nan tout pati nan kò nou. E kesyon n ap mande. Kòman pou nou fè sa e se sa ke videyo sa a pral pale nou jodi a. Ebyen premye eleman ke ou kapab fè pou retire toksik nan kò ou se fè egzèsis. Se pi bon fason pou fè sa, poukisa paske egzèsis la pèmèt ke ou swe anpil e lè ou swe a se tout toksik yo kap soti nan kò ou. e kòm mwen di yo soti oubyen nan fwa nou, nan pokò nou, nan poumon nou, nan sistèm respirasyon nou. Lè nou swe, ok, tout lè yo ap soti apati de sa. Ebyen, egzèsis sa a se youn nan bagay ke nou kapab fè. Lè nou di egzèsis la, e pa fòseman pou al nan leve pwa, leve bagay lou pou pèmèt ke ou miskle kò ou. Men, ou kapab mache, ou kapab kouri, ou kapab jwe baskètbòl, ou kapab jwe foutbòl, tout sa ki pou kenbe ke ou swe, li bon pou ou. e an menm tan wap swe a tou wap bwè dlo e dlo a tou ap netwaye ap antre nan tout pati nan kò ou pou ke etre tout dechè ki pa bon yo ki te chita non sèlman nan san ou e nan kò ou tou. E lòt bagay ke ou kapab fè ankò pou retire toksin nan kò ou se swiv yon rejim ki baze sou bagay ki natirèl. Ok, manje nou manje yo, nou manje a dwe yon rann yon enpòtans nan lavi nou. Ok, e pou nou retire toksik nan kò nou, kòm nou kapab manje anpil bagay ki gen a wè a vejetab, Lèm di vejetab la li gen dwa a nenpòt kantite fèy ke ou jwenn li bon pou retire toksik nan kò ou, li bon pou manje anpil fwi e li bon tou pou nou bwè anpil bagay ki gen faybe nan yo e tout sa ankò se yon eleman kap ede nou men gen moun ki sanse ke yo rete nouri kò yo tou senpleman bay sa yo rele fast food la, manje ke ou tou jwenn ou pase men w pran tankou donòt, pizza e lòt fast food, fry chicken e tout bagay sa yo, yo pa p rann nou vrèman, yo rann fwa nou travay plis. e yo rete kenbe plis pwodui toksik nan kò nou ke nou bezwen fè pirifye yo de tanzantan. Yon lòt bagay ki ede nou ankò de toksik yo, kòm m te di nan fè egzèsis la, se bwè dlo. Bwè anpil dlo. e ou konnen dlo a pirifye li pa gen oken sik ladan li pa oken lòt bagay ki pou anpeche ke li fè travay li ebyen yo pa di bwè dlo bwè bwè dlo jan yo konn di a men fòk ta bwè anviwon 8 a 10 vè dlo pa jou ebyen sa ap eseye ede ou pou ke ou retire toksik nan nan san ou e nan kò ou e lòt bagay ankò ke ou kapab itilize kounya se bèt wouj ebyen bèt wouj la tou li gen anpil beta bèta kawotin li gen ankò anpil antioksidan e ak anpil eleman kap ede nou retire toksik la nan san nou netwaye san nou netwaye fwa nou trè byen ki pou pèmèt ke nou pirifye e trete toksik nan san nou e nan kò nou. E kòman nou kapab itilize bèt wouj la, nou kapab bouyi li nòmalman avèk po a e nou kale nou mete l kap manje l konsa, nou kab mete l nan salad e de menm tou nou kapab fè ji avèk bèt wouj la. bèt wouj oubyen bèt rav jan ke nou rele l selon kote nou soti an Ayiti a ebyen li trè bon pou pirifye avèk le toksik nan san nou natirèlman. E lòt bagay ankò ke nou kapab fè pou wete toksik nan kò nou se lay ebyen lay la li jwe yon wòl enpòtan pou retire toksik ak pirifye san nou. Li konbat tout bakteri a ki nan kò nou ki kab koz enfeksyon tou. E li ogmante bon kolestewòl la nan kò nou e pandan ke yap konbat move kolestewòl la. E kisa ke nou fè avèk lay la, nou kapab jis manje youn ou de grenn pa jou. E konsa ke chak maten ou pirifye de retre toksik nan san nou e nan kò nou. E sou pa levè sa ou kapab fè ji avèk li kòm nou te wè deja nan videyo yo pou retire konbat pou desann tansyon ou ebyen sa ou kapab fè ou mete lay la nan ji ou fè ji avèk lay la pandan ke ou mete seleri ou mete seleri, kikonbe ladan e ou mete sitwon ladan tou ankò y ap ede ou yon lòt fason konsa ou kapab manje li natirèlman. E lòt bagay ke nou kapab itilize pou nou pirifye e trete toksik nan kò nou se sa yo rele safran an. Yo di safran an kreyòl oubyen an angle yo di timerik la. Lodyo safran an se yon epis ki ka ede nou pirifye e pirifye avèk detoksike san nou. Li konbat enflamasyon, li estimile fwa nou avèk ren nou pou ke yo ki se 2 eleman enpòtan pou an prensipal ki nan kò nou pou pirifye san nou avèk kò nou. Li netwaye san nou ak retire tout toksik ki ladan yo. E sa nou kapab fè, kouman nou fè safran an, ebyen gen poud safran an, ebyen nou safran oubyen timerik la, ebyen nou kapab pran yon ti kwiyè nan poud safran an e nou mete l nan yon dlo ki nan yon vè dlo tyèd. e sa nou fè chak maten nou chak avan ke nal dòmi nou bwè li e konsa ke yap nou kap si nou gen pwoblèm nou kap mete safran nan yon vè lèt nan yon vè lèt tyèd oubyen cho e nou bwè li chak swa avan nou dòmi e si nou gen pwoblèm avèk laktoz la nou pa tolere lèt nan lestomak nou, ebyen nou ka itilize sa yo rele lèt kokoye oubyen lèt soybin nan, nou mete l, nou chofe li enpe epi nou mete yon ti kiyè ladan l. E lòt bagay ankò ke nou kapab itilize pou ke nou konbat An nou pirifye avèk leve posif nan kò nou se vejetab. Lè nou vin vejetab, nou gen, nou pale de kè, nou pale espinach, nou pale de kolagrin, nou pale de vyann panyen, nou pale de tout sa ki gen fèy ke oubyen lanman laye, lanman dous, tout sa yo se fèy, nou kapab itilize yo tou, manje yo pou ke nou kapab pirifye san nou e kò nou. E nou tout veye tout fèy vèt yo nou manje yo pou nou kapab gen yon bòn sante. E konsa ke yo rann nou aktif, yo aktivite kò nou pou ke yo fè travay ke e sipoze fè a. E ki sa nou kapab fè? Nou kapab fè esmoudi, mete yo nan esmoudi sa esmondi a nou mete banana oubyen yon fwi e nou mete fèy la ladan e nou kapab bwè li e konsa ke nou bwè li tou kri e de menm tou nou kapab bouyi yo tou si nou bouyi l tou yo pap anpeche ke nou jwenn vitamin ke nou bezwen an pou nou fè travay la e nou kab manje l tou kòman nan salad oubyen ke nou bouyi l e lòt bagay ke nou kapab itilize pou ke nou pirifye san nou e retire toksik ladan se sitwon rele dlo sitwon an li trè enpòtan pou netwaye li pase gen anpil antioksidan ki gen vitamin C ki ede retire toksik e pirifye san nou li detwi tout radikal lib ki nan kò nou li konbat move kolestewòl tou ki nan san nou. E sa nou kapab pran, nou kapab pran demi, ou kapab pran yon sitwon e ou pran, ou kap koupe li, ou byen ou kapab tou met tout sitwon la dan tou e ou koupe l le maten, nan ou bouje l, mete l nan yon vè dlo tyèd ou byen yon vè dlo frèt men pa glase e ke ou bwè li e konsa ke li kapab ede ou. Li pèmèt ou si ke ou vle ou ka fè yon ti siwo myèl ladan si ou pa vle bay ou kapab bwèl konsa tou e yap edew bwè li chak maten avan inèdtan avan ke ou manje ebyen konsa tou lap ede ou pirifye san ou e retire tout toksik ki nan nan san ou ki nan kòw tou. Lòt bagay ke nou kapab fè, se sa yo rele zonyon wouj la. Ebyen, sa nou fè avèk zonyon wouj la, nou kapab pran zonyon an, wouj la, nou koupe l an 2, nou kapab koupe li an 2 e nou retire tèt la avèk dèyè a e nou mete 2 an eslayis, nou mete, nou fè zonyon an, nou fè 4 an tranch ladan tou won yo e nou mete l nan chosèt nou mete l anba pla pye nou e nou mete yon chosèt nan pye nou leswa li trè senp leswa chak swa e sa ou fè ou dòmi avèk chosèt la avèk zyon an nan pye ou e sa ap pèmèt ke li pirifye san ou tou li trè trè natirèl li konsa ke ou kapab fè sa trè natirèlman. E lòt bagay ankò ke ou kapab fè se sa yo rele chou ponmen an. Chou ponmen an, yo di w li ede pirifye san nou. Li gen anpil vitamin A avèk vitamin C ladan l e li netralize tout move toksik nan kò nou e ki nan san nou. e sa nou fè avèk chou a nou manje li nou kab manje plis chou chak jou nou kab manje nan salad nan soup e nou kapab bouyi l tou bouyi l tou e konsa ke na netwaye san nou se sa yo rele chou ponmè chou gwo ponm an tèt chou yo E lòt bagay ankò ke nou kapab itilize pou netwaye san nou, se sa ke yo rele bwokoli a. M konnen ke nou tout konnen bwokoli. E bwokoli a, li trè efikas pou netwaye e pirifye san nou, li retire tout toksik ki nan kò nou. Li konbat mikwòb, li konbat kansè, e li se yon antioksidan. pou kò a tou. Sa nou fè nou kab manje bwokoli a tou kri anviwon yon ou kab pran yon awons ladan yon bon ti tèt ou kab pran yon awons e ou kapab mete l tou nan soup e de menm tou li ou ka estim li. Lè m di estim lan sa w fè ou mete dlo a bouyi lè dlo a bouyi Ou mete bwokoli yo nan dlo a kantite ke w pral manje a, ou fèmen dife a e apre sa ou kouvri ni pandan ke li nan dlo cho a pou 10 a 15 minit e lè li kòmanse frèt lè sa a e konsa ke ou jwenn bwokoli a li tou kwit pou manje men san ke tout vitamin lan li rete ladan l. li rete ladan l. E lòt bagay ankò ke ou kapab itilize pou pirifye san nou se sa ke yo rele jenjanm lan. Yo di w jenjanm ankò ankouraje kò nou, li ankouraje fwa nou pou ke yo kapab fonksyone byen, ki pirifye e li retire toksik nan san nou. Nou kapab bwè te jenjanm lan 2 a 3 fwa pa jou. Wan, ou dwa benyen fèy fò fò fò men ou pran ti moso jis pou kapab jwenn nitrisyon ki ladan l yo pou ke nou bwè. Nou kapab manje tou yon ti bout jenjanm, yon ti bout jenjanm konsa chak maten, nou jis kale li e nou mete l nan bouch nou, nou manje, li ap trè bon pou nou, nou jwenn tout eleman ki ladan yo e konsa ke. Li kap ede nou netwaye, pirifye san nou. E lòt bagay ke nou kapab itilize ankò se sa yo rele piman jwazo a oubyen an anglè yo rele cayenne pepper a. Nou kapab itilize li. Ebyen sa nou fè avèk li, piman jwazo a li gen, li trè efikas e li pirifye san nou e li retire toksik nan kan nou, retire toksik nan kò nou. li fè nou swe ou konnen akoz piman an li kapab fè nou swe e lè nou swe a tou se konsa ke nou retire nou de tout sa ki pa bon nan kò nou yo e nou retire yo voye jete kouman nou fè sa nou pran yon ti kiyè kayenn piman jwazo a poud la ebyen nou mete l nan yon vè dlo e ke nou bwè chak maten an nou inèdtan avan ke nou manje ok e nou fè sa pandan 30 jou chak maten nou pran ti kiyè e nou bwè e yap retire pirifye san nou e retire toksik nan kò nou lòt bagay ke nou kapab itilize ankò se sa yo rele apwol sayde vinega

bon bakteri a nan kò nou e retire tout toksik ki nan kò nou nan kò nou kòman nou fè sa nou pran yon ti kiyè apple cider vinegar e nou mete l nan yon glas dlo e ke nou bwè li chak maten inèdtan avan ke nou manje. ebyen li kapab pirifye e netwaye san nou. E lòt bagay ke nou kapab fè ankò, alò videyo a lap long paske gen anpil bagay nou kapab fè e mwen vini avèk yo yon fason ou yon lòt si w pa gen youn nan sa w genyen an ou kapab itilize l tou pou ke ou kapab netwaye e pirifye tout toksik ki nan san ou e ki nan kò ou. E lòt bagay ke nou kapab itilize ankò se sa yo rele lalwa. la lwa wi an anglè aloa vera oubyen de la lwa gen anpil antioksidan li gen anpil anti mikrobyal e li li se yon anti enflamasyon li kont enflamasyon tou ok eleman sa yo travay ansanm pou pirifye e trete tout toksik ki nan san nou e ki nan kò nou. Sa nou, kòman nou fè sa? Nou pran yon fèy lalwa a, e nou koupe li, e nou retire avèk yon dan nou koupe li, e nou kapab retire yon bò, ou retire po a, e avèk yon kiyè nou pran, nou retire glè a, nou pran glè a, nou mete l nan yon, nan yon blendè, oubyen nou kraze, nou fè yon fason nou kraze li, e mete yon ti dlo ladan l, e lè nou fin fè sa, e nou bwè li. Nou prale chak jou jiskaske nou arive santi ke kò nou pa bezwen, pa gen oken toksik ladan l pou nou netwaye. Oubyen nou kapab jis, bon. Ou byen de menm tou, si ke nou pa, nou wè, ou konnen yame, nou kapab, si nou pa vle bwè l konsa, nou kapab pran menm fè lalwa ou mete, ou pran de dan glè yo, ou mete nan yon smoothie, nan yon ji ke w ap fè nan blendè ou, ou mete l ladan l, ou kapab bwè li trè byen. Ou kapab met nan ji a, ou kapab mete fig mi ou byen apwòl ou byen tomat menm, nenpòt sa ou vle, e konsa ke ou kapab. bwè li chak maten inèdtan avan ke ou manje. E se tout sa ke mwen te pote pou nou nan videyo a, e kòm konklizyon, se tout sa nou bezwen fè, non sèlman enfòmasyon sa yo, yo enpòtan pou ou e pou mwen, ebyen mwen pataje avèk yo, e ou menm tou pataje yo avèk tout moun ke ou konnen, E ou menm tou, mande yo pou yo pataje a moun ke yo konnen tou, e konsa ke nou tout an jeneral nou va viv an trè bòn sante. E mande yo tou pou yo abòne sou chanèl la, e konsa yo menm yo kapab jwenn enfòmasyon yo dirèkteman de mwen menm a yo menm, kèlkeswa kote ke yo ye a. Nap jwenn mwen nan Facebook, nan Instagram, e nan Twitter. Se te zanmi nou Ankoul Pro ki te pote enfòmasyon sa yo pou nou. E mwen di nou ankò mèsi pou tan nou e mèsi dèske nou koute yo. Ankò toujou rete branche pou pwochen videyo paske chanèl sa a chak semèn li pote 2 videyo pou nou pou pataje enfòmasyon sa yo avèk nou. Ankò babay e nou va wè yon pwochen fwa. Babay!